Sak pase tout abone m yo koman nou ye n retounen bak lakay nou pou yon lot video ebyen jan n kapab wè tit video a nou deja wè de kiyès e de kisa ke mwen pral pale nan ti tèt video sa avan menm mal fè nou viv kisa ki gen nan video a map pran yon ti tan poum remèsye chak grenn moun ki deja abone. Ou menm ki toujou pataje, ki toujou like, ki toujou envite yon fanmi, yon zanmi, yon matlòt vin abòne, yon gran mèsi. E si tout fwa ke ou menm ou ta tonbe sou chanèl sa pou yon premye fwa, konnen ke ou tonbe sou ebyen kisa wap tann, mwen envite ou tanpri pa ale san ke ou pa abòne, aktive ti klòch notifikasyon an se li menm ki pral fè ou konnen chak fwa ke NiswaSD poste yon nouvo videyo. Si ou patkò banm like yo, tanpri fè sa san pèdi tan, nap antre dirèkteman nan videyo. Kounya la m vin fè yon ti parle de Mendel. Mendel tou lumen, Mendel Raphael, Mendel New York Store, nenpòt nan Mendel yo. Wi m vin pale avèk djab nan tèt Mendel. Mendel son salopri wi Mendel ye. Son bon salopri wi l ye. Ok. Kòman yo rele l? Mendel, ou wè Mendel? Mwen menm m pa di moun pa sipòte Mendel ok m pa di moun pa sipòte Mendel m pa di moun pa de sipòte Mendel ni m pa m pa monte la pou m di ke Mendel pap sipòte Florence ok sa se opinyon pa m ke m ap bay de ryen mon amour de ryen cheri joujou. Hein? Se opinyon pam e mwen menm depi wèm di yon bagay sou Facebook menm lè nou pa wèl kounya men aprè sa nou wèl ok gen anpil bagay mwen di sou Facebook lan la kote map dil lan nou pa wèl men aprè sa nou wèl epi nou di gwo madanm te di sa yon lè ok Mendel ap sipòte Florence paske l achte bagay Florence pafwa lal nan pwogram Florence se yon sipò. Se yon sipò li ye, mwen konnen sa. Men Mendel, se yon moun ki kite lajan ap fè l fè nenpòt bagay. Pase nan masisi l antre a, se lajan k fè l rantre nan masisi. M pa konnen si nou vle kwè m. Ok? Masisi nou wè kounye a Mendel ladan nan la, li fyè, li ke l se masisi li ye, li menm marye. Hein? Li menm marye. Hein? Se lajan wi ki te mennen l nan masisi. Ok? Ki pa regade mwen pase l pa mande m prete koko pou l fè masisi. Ok Li poko janm parèt pou l di gwo madanm prete m koko w sa vle di sa pa regade m men se pou m demontre nou Mendel son salopri li ye paske m pa gen pwoblèm m moun ou tout kote ok ou tout kote se ou k peye telefòn ou se ou k peye bil ou se ou k fè tout sa w bezwen fè ou poko janm vin mande gwo madanm prete yon dola N ap salye Darline Lambert m ap salye tout moun anba live lan la Hi to everybody Hein share live la pou mwen epi plen ma love voye love Se konsa ke mwen m fè live avèk love fè ekranm wouj ok men ou tout kote se pou kanpe pou zou tout kote pa vin pran pòz on jou tande w flonechen on jou ou konprann ou ka ga ou ki se si on lòt jou se flonechen wouj mwen ye on lòt jou tande ki se si ou tande ki se la m pa nan kan on lòt non se pou kanpe neutre pa ouvè fè djòl ou pou di se flonechen ou ye. Konnya tout moun ap konprann ou. Apa Erika, hein Erika nouvèl atis Facebook la ki se asistan Tati Vovo, lè yap fè live yo sipòte tout moun. Yo jwe mizik Florence, yo jwe mizik eh, salopri ki rele Blonde Krèk lan, pa vre? Yo jwe mizik Rutshelle, yo jwe mizik tout moun yo di yo pa nan kan. Pase se 2 bèbè yo ye, Lè w bèbè ou pa ka nan kan vre paske ou pap konnen jan pou w diskite kòz yo. Egal mwen m byen dakò avè yo ke yo di yo pa nan kan. Paske se bèbè, ou konprann, avèk bèbè kap mache ansanm kote yo ka antre nan kan vre. Kounye a lè ou panse yap sipòte Florence, se jou yap joure Florence, lè ou panse yap sipòte Blonde Krèk, se jou yap joure Blonde Krèk, lè ou panse yap sipòte sa. Paske langaj la pap soti klè. Egal tan pou yo ap pral nan pwoblèm avèk moun Facebook, yo pito di yo pa nan kan. Pase pandan ya pral di mwen renmen Florence epi bout lang lan pati tèt anba yo pral di fuck you Florence. Egal yo prefere di yo pa nan kan epi yap vibe sou Facebook la se konsa pou Mendel kanpe ok se konsa pou Mendel kanpe ou pa kap di w Flo Nation epi pou wap afiche sou flyers Blonde Krèk hein ou pa ka di ou Flo Nation pou afiche sou flyers Blonde Krèk ki kote w Flo Nation sa a Ki bò? Ki wout? Ki kote? On moun silvouplè esplike m. Pito w di w ap sipòte Florence. Fè tankou Ericka avèk Tati Vovo. Lè w kapab ou jwe mizik Florence, lè w kapab ou bay Florence on kout chè. Epi w ka fè l pou lòt moun yo tou sou Facebook la. Men ou pa kab di ou Flo Nation epi ou afiche bounda w sou flayèz Blond Krèk. Mwen e talè a yo voye flayèz la ban mwen e dòmi m ta pral dòmi la m gentan gen yon bout jipon sou mwen m pral dòmi. M tèlman sezi m di non fò m fè yon ti live avan m al dòmi. Hein! Menm lè ke Florence di n moun pa joure Flo, pa joure. Emen delpa ki sesi pa ki sela sa se florans paske florans son atis li ye florans pate ka monte la pou lap di nou joure entel joure entel moun nan son on atis li ye men mwen m pa atis m ka monte la pou m di sa m bezwen di a hein mwen ka monte pou m di sak nan lidem sak sou kèm florans pa ka fè bagay konsa paske florans gentan atis entènasyonal ok egal map toujou dakò a florans poul kanpe poul di pa joure moun. Men nou tout konnen nan fon kè nou pa gen moun la, pa gen Flo Nation ki bezwen Mendel bò kote yo. Ok? Pa gen Flo Nation, plem love, mete love, m konnen m gen 130 moun la, ekran m ta sipoze wouj la. Ekran m ta sipoze wouj la, m wè ekran an tou nwa nan boul figi m la, m preske desann live lan la. Ok mete love ban mwen souple. Wi Mendel pa flo ne chen. Mwen map di Florence sa aswe a. Mendel ap sipotew lap vin depanse lajanl nan biznis ou ok moun pa konn jete lajan moun pa konn repouse lajan. Bwavo pou sa. Men tanpri souple pa nan kole sosis a Mendel Florence souple mpap diw sa pou fè se pa lod map ba ou. Ou paka nan kole sosis a Mendel paske Mendel ap fè nenpot kaka pou lajan. Masisi lap fè jounen jodia men l marye ladann hein se lajan se yon goute l tal fè pou 200 dola epi l tou kole ladann ok mwen se sa m aprann e fanm nouyòk mwen ye se yon goute l tal fè pou 200 dola bon men l marye ladann tèlman bagay la bon ok moun blond krèk yo se sa yap fè se depi se moun ki bò kote Florence mezanmi blond krèk sanwont amò mwen depi m konnen map mache sou latè beni. Talè talè m pral bloke moun la wi banm bloke yon moun talè Talè wi banm bloke yon moun la m pa vle bloke moun pam yo On previlon la yo konn rele moun previlon m konnen son ti show komik m te konn gade ayiti yo te konn te gon mesye ki te potre ki te potre banabe ki te rele previlon banm bloke previlon wi ok Mendel Son moun ki ka fout yon moun nenpòt pwazon la paske Blond krèk kounya rive nan yon moman kote ke Blond krèk pa konn sa poul fè ankò. Li fè jel byen chèch. Li fè je, fi a fè zyel byen chèch. Li retire, li retire etikèt atis nan tèt li paske atis pa fè gagòt sa yo. Atis pa nan fè tout radòt sa yo pou ap chèche pou ap chèche moun edmi ou byen moun ou pa bagay pou rive sou moun. Atis pa fè bagay sa yo. Kounye a Blond Krèk reziye l, li pito retire stardom li, etikèt stardom li sou do l, etikèt mannken li sou do l pou l desann ba devan moun k ap travay a Florent. Sa rele desann ba. Li prefere desann tèt li Hein poul rive sou moun ki avek Florence jis poul rive sou Florence Mendel m konn wap mache sou moun santi kaka Mendel Florence pa moun ki pral kanpe poul pale avèw pase Florence konnen sa moun fè pou li wi ou te konn sipòte Florence depi lontan depi lè gwo madanm potko te sipòte Florence Florence pa pral jetew konsa se ou menm siw vle ale Mendel Florence pap diw anyen men depi ou vle rete Florence pap janm pousew ou konnen Florence pa moun pou sa. Men Mendel, se mwen gwo madanm ki di w sa. Jou Florence ta gon grenn cheve k soti sou li, se ou k ta reskonsab Mendel. 10 ti piti tankou w p ap ka kenbe m sou Facebook la. Ok? Paske pa gen moun ki mare pye w la nan Flonechenn, Mendel. Pa gen moun ki peye w pou w rete nan Flonechenn. Ou pa ka di sa Mendel. Ou pa ka di se nou menm k ap beg ou pou w rete nan Flonechenn. Hein? Si w ta va gen nenpòt prèv ke se moun k ap beg ou. Pou rete nan Flow Nation, ou mèt lage l. Ou ka al fè wout ou Mendel. Pa gen moun ki fòse w pou rete nan Flow Nation. Se ou k vle w rete. Paske, m pa di pou moun pap deal avèk Florence, si Blonde Craig vin de vle depanse nan yo pou l kenbe yo tou, pou yo pa ale. Men moun sa yo pa Flow Nation. Ann pran egzanp, ee, Ann pran egzanp, merci Jojo Paul cheri, I love you Jojo Paul. Ann pran egzanp Tony Mix. Tony Mix pa yon Flo Nation. Pou moun ki gen foli pou yap di yo nan Florence, yo nan Blondcrek, yo tout kote a. Tony Mix pa yon Flo Nation. Tony Mix se yon moun ki te wè Florence tap debite sou Facebook la, li te deside pou li te pran Florence pou li te fè Florence rive paske anpil nan nou te bay Florence challenge, enkli gwo madanm. Wè mwen menm, M pa konn nan bay moun manti. Wè m enkli tèt mwen. Mwen menm se te yon moun ki te konn bay Florence anpil pwoblèm. Se te youn nan moun ki te konn bay Florence anpil pwoblèm sou Facebook la. Gwo madanm. M pa retire tèt mwen. Lè ke nou tout te pran e lè nou tout te pran Nan kò Florence, Tony Mix te chwazi pou l te kanpe a Florence. Men Tony, Tony Mix pa te janm di ke li se yon Flo Nation, li te dis, li te dat, non. Li te chwazi antan ke yon gwo DJ pou l te kanpe a Florence. M pa kwè Florence te gen kòb pou l te peye Tony Mix. E m pa kwè Florence ap janm gen kòb pou l peye Tony Mix pou sa Tony Mix apre Bondye nan syèl la, fò m di sa, apre Bondye M pa kwè Florence ap gen kòb poul ta peye Tony mix pou kote Tony mix pranl metel la kounya paske Tony mix te di map kanpe avèw map kanpe avèw ok egal Tony mix pa yon flonechenn Tony mix se yon DJ li ye ki te deside ki te wè talan Florence ki te deside poul te mete limyè sou talan Florence poul te fè nou menm pèp la pou nou te asepte Florence E se sak fè jodi a gwo madanm asepte pou li sipòte Florence. Egal Tony mix on DJ e m di nou sa deja. Mwen di nou konsa Blonde Crève peye Tony mix menm se pat 4 a 5 fwa la valè kòb Florence te ka peye Tony mix pou l jwenn Tony mix 3 oktòb sa a. Ok e nou mèt kwè m sa se bagay mwen konnen de bòn sous. Rannman nou wè Tony mix bay nan chawa Florence ap fè yo e blond krèk pap jwenn rannman sa yo ok blond krèk pap jwenn bon jan tony mix lan le 3 octobre lap jwenn tony mix wi men se pa tony mix Florence lan lap jwenn paske tony mix Florence lan son bagay orijinal ki pou Florence ok son bagay orijinal ki pou Florence lap jwenn tony mix wi kòm yo peye tony mix men Se pa menm Tony mix nou wè kap pete chawa nan nan fèt nan pwogram Florence yo lap jwenn jou sa. Nou mèt kwèm se gwo madanm ki dil. Em siyen dèyèl. Men Mendel ou pa Tony mix. Ou pa Tony mix. E ou gen moun kal gadew e paske son makak Mendel ye al gade Mendel. Men Mendel pa atis. Mendel pa atis cheri. Ok. Ayisyen renmen gade kaka esak fè al gade Mendel. Wi ayisyen renmen gade kaka. Talè banm bloke yon moun la talè ti moun talè. Ok m bloke yon moun la pase m di nou pa vin joure m sou fo paj. Depi se sou fo paj nap vin joure m map bloke nou. Se mete sonnen nan sonet nou. Rale yon kloch Mare l nan grenn nou oubyen mare l nan bòbòt nou pou nou vin joure m la. Pase depi nou antre klòch la ap sonnen epi m ap gade m ap wè se pa yon fo paj epi pou m kapab ban nou valè. Depi se sou fo paj nou ye la, nou poko ka vin sou mwen. Oke. Wi. Mendel fòk nou pran anpil prekosyon. Florans sitou pran anpil prekosyon a Mendel. Paske m pa menm kwè yo ba Mendel 500 dola pou l al nan pwogram sa a. M pa menm kwè Mendel jwenn 500 dola non. Bon, m pa vle desann valè l twòp, m pa menm kwè yo ba Mendel mil dola. Ok? Pou l ale kote l prale an la le 3 oktòb. E se yè dil lan fèt. Ok? Sa se bagay de bòn sous. Se yè dil Mendel lan fèt. Ok? Mendel touche kòb li nan kachap e sa k fè nou wè yo afiche figi Mendel sou flayè. Ok? Mendel gentan touche ti kòb la wi. Men l pa menm mil dola. Li pa menm mil dola. Egal Mendel son moun si yo ta va ofri l nenpòt sen mil dola la ki pa anyen pou yo pou yo tout met ansanm pou yo fè sen mil dola a, pou l vin tounen yon ranvwa nan mouda Florence l ap fè l men mwen Mendel mwen di w sa. Nenpòt bagay Florence ta genyen cheri ou enkli ladan. Ou se yon yonn nan moun ki fè pati de konplo an Mendel ou pral mal pase cheri ou te mèt tap sèvi lwa bolobogo wap mal pase mon amour paske pa gen moun ki mande w pou rete nan Flonation ok paske si yon moun ou di w Flonation Ok pase lè w di w se Flo Nation ou gon etikèt sou do w ou gen yon etikèt sou do w si ke ou di w son Flo Nation vire tounen ou nan live moun yo wap bay entèvyou hein wap bay entèvyou a dwat a goch ok yo gen aksè pou yo rele w pou yo jwenn ou tout kote sa vle di Florence si Florence ta pran w la pou l mete w nan biznis li la ou pral bay tout sekrè Florence. Wap bay sekrè Florence. Kòm Florence pa yon moun sòt, li pa tap janm pran w pou l mete w nan team li pou w konnen tout sa kap pase nan team li. Florence pa sòt cheri. Wi ou gen dwa poste a Florence, ou gen dwa il ap fè yon pwogram la ou gentan rive Miami avan, avan l menm. E ou konprann? Al fè poste, al fè video, men ou pap janm konn pwojè Florence. Paske Florence gentan wè ki moun ou ye. Ou mèt kwè m ou p ap janm konnen pwojè Florence egal m nou menm ki chita nan kan Blondkrk kounye a nou pran Tony Mix nou pran Mendel kiyès nou dèyè pran ankò la a hein kiyès nou dèyè pran ankò la a m pa kwè nou panse ke nou n ap jwenn ni ni ni Shell Kreyòl ni Vicky Bon Bagay Ni gwo madanm, ni weekly news, e tout gwo fanatik Florence yo, kòm m pa konnen non tout, ni Blonde Dòmi Deyò, ni jan l pase l pase, m pa kwè n ap, n ap, nou panse nou pral jwenn moun sa yo. Florence gen seri de gwo fanatik, gwo zotobre fanatik, kòm m pa konnen non yo tout, men m konnen yo la, m pa kwè nou panse n ap ka rive sou moun sa yo. Hein? Mendel s on salopri! Salopri fini ok pase menm lè yo ta ofri ou mil dola hein mil dola pou pou ta va al prezante tèt ou la sou yon ti bout flyer pou al nan yon pwogram pou mil dola Mendel mil dola wi hein pou mil dola Mendel wap fè kaka sa bon mezanmi hein men kowona sa detèn sou moun vre pase anvan kowona nou te konn depanse plis ke mil dola wi anvan kowona. Bon pandan korona la gouvènman ap bannou manje gratis hein pifò moun pa peye kay pifò moun pa nan peye kay non papa pase gouvènman an pase yon lwa la ou ka rete gratis ni nan kay ke menm lè se mortgage ou genyen ou ka rete la ou pa peye jiska jiska lòt ane wi e yo gen pou yo ekstans ba lòt ekstansyon pifò nan nou pa gen bill non Gen moun la k pat peye bil limyè yo depi ane pase. Sa se bagay m konnen m ap di nou la wi. Gen moun ki pat peye bil limyè yo depi ane pase. Akoz de kowona la yo tou pwofite di se kowona. Pou jis kounye a, gen moun ki dwe nenpòt ennan limyè la wi nan Nouyòk. Gen moun gaz y ap fè manje a yo pat janm peye l men pandan kowona la yo di yo gen tout pwoblèm. Konpayi yo oblije pa ka di yo anyen paske se yon bagay federal, federal gentan di pa ba moun yo pwoblèm. Mendel ou pa gen bil mortgage, ou pa gen bil gaz, Ou pa gen bil limyè epi pou ap kouri pou mil dola Mendel ou son vòlè menn visye bagay masisi sa detèn sou ou anpil bagay masisi sa fè ou pèdi nanm ou pou mil dola Mendel ou pral ayiti la pandan ke yap fout kidnape moun la men yo fenk pwan Gaëlle la. Hein Gaëlle kòman yon gwo zotobre yo pranl Gaëlle ki gen langaj wi poul pale a moun yo pranl bon ou menm masisi sa si yo pranw ayiti la kòm yo gen tou bounda ou gentan fè laviwonn dede m pa kwè chimè yo pral pran filing nan tou bounda mendel ou konprann chimè yo pap pran filing nan tou bounda mendel nan djòl yap konyenn sèlman paske yo konnen ke son salopri mendel ye. Pase yo paka ap sipòte Florence kòm yon gwo atis pa bliye tout chimè ayiti yo konnen Florence paske pa bliye prezidan konnen Florence prezidan Michel Martelly konnen Florence egal nou gentan konnen tout chimè yo ap bay Florence respè oh yes tout chimè yo tout chimè G-9 G-509 tout sa yo ap bay Florence gwo respè cheri pase menm lè chimè yo son pakèt moun tèt anba men yo konnen ki moun pou yo respekte egal pou yo wè Mendel ap trèt moun nan eta sa a. Nan boul figi nou la gwo midi. Mendel pa care. Bon avan pou Mendel ta kite yo afichel. Mendel ta sipoze pale avek Flo Nation yo anvan wi. Enhen Talè timoun talè talè talè. Mendel ta sipoze pale a Flo Nation yo. Li pa care li telman pa care m pa menm kwèl kontakte nobody. Se gade nou gade nou wè foto Mendel afiche sou flyers avek yon bout linèt kochon nan figil. Enhen. Hein on bout linèt yo konn mete nan nan nan figi kochon mawon yo nan figil kochon kreyòl hein Mendel pa gen pa pa pa pè moun non Mendel pa kea non li menm sa vle di a nenpòt kè lè la nou ka wè Mendel afiche la foto a blon blonn krèk wi a nenpòt kè lè pa gen moun li gen eskiz poul bay. Pa gen moun li gen ee ankenn pawòl anpil poul ba se gade w gade jodia lè w tande l Flo Nation demon leve sou Facebook ou wè l afiche l avèk Blonde Craig epi tout moun sipoze bwè pwa a hein tout moun sipoze aksepte gyèt marenn Mendel kiyès ki Mendel la Mendel ap kaka santi chak jou nan twalèt poukisa pou moun pè pale a Mendel la. Poukisa pou moun pe pale avel. Florence son atis li ye Florence ap toujou monte poul di nou konsa ke pa joure Mendel men son atis li ye nou expect pou Florence vin di sa nou pa te ka panse Florence ta pral monte la vin di eh bay Mendel vag non men se mwen gwo madanm ki pa atis ki sipoze vin di sa la se mwen ki sipoze vin di sa la eh pa fout al achte yon merd nan men Mendel ok talè banm bloke yon moun la talè talè talè talè talè. Konnya tout fanatik blond krèk yo anvan kilè depi yo wè blond krèk fin vòlè vin dèyè vòlè moun Florence yo vin di w si moun nan se byen prive Florence bon kòman nou fè chyèn konsa kòman nou fè kokorat konsa konnya nou pa wont nou tèlman pa wont nou pa gen nou pa gen eskiz nou pa gen pawòl pou nou vin bay moun ankò depi nou fin fè je nou byen chèch nou rale depi se ti sousou ki bò kote Florence yo mwen m oblije rele yo ti sousou konnya paske se pou kòb se dèyè kòb yo ye. Se dèyè kòb yo ye, kòb ap fè yo mache. Hein? Depi nou fin fon jan, nou won moun ap byen pase bò kote Florence, e nou wè moun nan gen detwa grenn views, nou fè moun nan vini bò kote nou, lè fini nou kanpe nou di si moun nan se byen prive Florence. Enben, kòman? Bon, m konnen se milyonè nou ye. M konnen nou gen kay, nou gen milyon, n ap fè, n ap fè 10 milyon, 50 milyon. Poukisa ke n ap vin dèyè byen prive Florence? Bon, nou gentan gen byen prive pa nou. M konnen nou gen platfòm pa nou. M konnen nou gen pwomotè pa nou. M pa konprann moun blond krèk sa yo. Nou gen gwo pwomotè ki mèt Facebook. Hein? Hein? Nou talè, ban m, e pa mwen y ap joure la a? Ki moun k ap di gwo madanm, ban m bloke moun sa a, byen gwo moun k ap voye m al konyen la a. M fin konyen deja cheri, kounye a se rejè konyen an m ap bay la a. Ban m, ban m, talè, ou pa ka ap voye m al konyen cheri. M fin konyen, kounye a se yon rejè konyen k ap fèt la a. Ban m voye w ale, ban m voye w ale, talè. Banm voyew ale cheri. Se rejè konyen an kap bay la. Block. Wi. Nou paka milyonè nou gen kay en en Talè banm bloke kalanbè sa talè talè. Nou milyonè nou di nap fè milyon e e nou gen asirans devi on bilyon dola pou ni pitit nou ni mari nou en Nou gen tout bagay sa yo epi se byen prive Florence nou dèyè vin chèche la. Nap mal pase. Hein? Tale, tale. Nap mal pase! Si nou milyonè, nou bilyonè, hein, nou gen kay tout kote, nou gen 50 kay Ayiti, nou gen BMW ki pake nan lakou lakay nou Ayiti. Men poukisa se byen prive Florence yo nap mache, nap pral dèmen, menm vye Mendel ki santi kaka, nou menm Mendel nou vin pran tou? Hein? Menm Mendel nou vin pran tou ki moun kap vin di sa nap fè a pa bon nap fè Mendel ale Mendel te gentan ale wi Marcel e masisi Mendel ou ye talè banm reponn non Marcel la yo relel Mendel maril lan rele Marcel Marcel Mendel 1 a 1 apa Marcel di konsa ke nap fè Mendel ale ou pa konnen Mendel te gentan ale hein ou pat gentan wè Mendel te gentan ale Marcel wap vin dim Mendel ap fè Mendel ale a Mendel te gentan ale lontan. Ou pat ou pat wè sa a Marcel? Hein? Oubyen se anba paj mwen ou bezwen vin vin fè kokiy? Hein? Kite m pale sa map di a. Men moun yo milyonè, yo gen konbyen kay Ayiti yo di yo fin fè milyon an? Poukisa se dèyè byen prive Florence yo nou ye? Anvan kle nap vin di si moun yo se byen prive Florence. Yo pa byen prive Florence, men se bò kote Florence yo kanpe. Hein? Se bò kote Florence yo kanpe. Komsi nou menm menm nou pa gen ase moun? Nou pa gen ase moun toujou? Nou vle dim 10 pwomotè nou gen yo pa ase? 50 pwomotè nou gen? Bon men kounya nou gen Krak Jojo. Krak Jojo di se li menm ki mèt Facebook. Hein? A pye l tou mayas la. Li di w se li menm ki mèt Facebook. Gon ekip ti mayo nwa lap mete sou li ou pa konnen kilè l chanje yo pase koulè nwa a ou pa ka detekte sa. Ou pa konn lè l vin sou ou lendi ou lè l vini lendi l genyen l lè l vini madi ou pa konn si son lòt oubyen si se menm nan egal ou oblije fèmen fèy bèk ou egal Nou vle di m konsa pou nou gen krak jojo ki di se li menm ki mèt fesbouk la Nou gen lòt moun ki di se yo ki king fesbouk Nou gen seri de manbo ki di yo gen ponyèt. Hein, yo ka, yo ka fè le syèl tounen la tè, yo ka fè la tè tounen le syèl. Nou gen seri de moun ki tèlman di yo gen pouvwa, wap mande kote Bondye ye, pase moun sa yo gen twòp pouvwa nan men yo. Epi, epi pou Florence gen de twa grenn moun bò kotel ki pa, ki pa gen pouvwa, ki pa wa, ki pa rèn epi se yo nou bezwen? Se yo nou bezwen? Hein? Ki moun kap vin di se kob lap fè a? Hein? Ki moun kap di sa pou m bloke l? Hein? Talè, m ta bloke salopri sa a wi, kwè m pa ta bloke l? Ou kwè m pa ta bloke l mezanmi? Bon m kite l la toujou, ma gentan konnen si pou m bloke l talè. Wi! Pou nou gen tout moun sa yo bò kote nou, nou gen yon vye paj ki rele Djwa Makaka, Tout moun nan Djwamakaka di yo gen gwo bòbòt. Hein? Tout moun nan Djwamakaka di yo gen gwo bòbòt. Sa vle di ke pou nou gen tout gwo bòbòt sa yo bò kote nou. Hein? Ou gen tifi pastè. Tifi pastè toujou ap di w, ap toujou ap pale, depi l pale l di w li se yon atis. Mwen se yon atis. Tifi pastè bliye si l te gen yon kolonn ravèt ki t ap danse a la ke lele avèk li nan yon nan yon live. Ti pastè fè je l byen chèch. Li pa janm pale de ravèt ki tap danse nan machin. Li pa janm pale de yo. Se monte vin di jan l te atis. Se li menm avèk alan kave. Alan kave te dis. Se mwen menm ki te fè e DJ Beats. Se mwen ki te ki se si. Pou nou gen tout moun sa yo. Nou gen Patricia la tou. Kòm pi gwa animatris. Pa vre? Mwen menm map pale avèk djab nan tèt yo. Nou gen Patricia la tou kòm gwo animatris bò kote nou. Nou gen tifi pastè kòm gwo ee madan jwif gwo aktris. Pa vre? Nou genyen Ralph ee kòm king Facebook la. Nou genyen Krak Jojo ee papa Facebook. Ki moun nou genyen ankò? Nou genyen yon lòt ki rele kòman Wiser Show e nou gon pakèt gwo moun bò kote nou. Talè banm bloke yon lòt moun la. Gen yon moun ki di map jape men moun sa a si m pa bloke l lap tou fou. Pito m bloke l. Poukisa ke nou bezwen de twa grenn moun Florence genyen yo? Mwen se pwoblèm mwen sa. M bezwen konnen why? Poukisa de twa grenn moun Florence gen yo nou bezwen yo toujou? Nou gen manbo similòm, manbo similòm di l konn li ka fè le syèl e la tè, li ka ranje Ayiti se vle l poko vle li poko sou sa, enhen manbo similòm di l poko sou sa men jou l vle a l ap chanje Ayiti pou Ayiti tounen la perle des Antilles ankò men mari l gen 4 pitit Ayiti, se nan DJ Slim li te konnen youn. Se DJ Slim ki fè l konnen youn, pandan ke l di li ka chanje Ayiti, l fè Ayiti tounen la perle des Antilles, se vle l poko vle l poko sou sa, men, li, mari l gen 4 pitit Ayiti, se gras a DJ Slim ki fè l konnen youn nan yo. Hein? Noue nou gen manbo dja bandey. Manbo dja bandey lan menm bon eh eh ou konprann eh eh bon eh li gen ponyèt li gen tout sa tout sa nou konnen li menm menm li pa li pa di lap fè syèl e latè non menl di w cheri m nan li kapab boulvèse w si l vle bon pou ki bon wè Florence pa menm gen manbo nan gwoup li an Florence pa gen manbo! Enh Florence pa minm gen manbo nan group li an sa vle di ko wè nou pa gen anyen se bondye nap sèvi nou menm enh se la fwa di kris se bondye nap sèvi bon ki pwoblèm moun blon grèt yo mezanmi enh eeh map voye w ale. Banm voye w ale chèl glo. Moun ki rele tèt li chèl glo kap vin eeh banm voye w ale eeh. On moun ki rele tèt li chèl glo, kremas, julissa. M tou voye w ale pou pa vin fè kòmantè la ankò. Hein? Florence pa gen manbo. Florence se on ekip moun cool tankou gwo madanm li genyen, tankou Weekly News, tankou Vicky Bon Bagay. Ou konprann? Kap kap kap voye l monte. Bon pouki poukisa nou dèyè pou nou detwi tifi a, nou dil pa gen kay, nou dil pa milyonè, nou di se lakay bèlmè lap dòmi, en, nou dil pa sesi, se pou rad lap travay, nou di tout bagay, bon poukisa ke nou di se e vye fèt chawa fèt santi kaka lap fè, se moun ki santi kaka ki ap sipòtel. Pandan se tan men nou pran Mendel, Mendel santi pit kaka. En, men nou kounya nou pran Mendel nou peyel poul vin nan pwogram nou. Hein? Menm vye krak kidi ki resi jwenn yon nèg ki retirel sou twotwa a, hein? E sak fè yo di w lavi yon fanm pa janm fini sou latè, hein, fanm se ka ajou pa mal pou repare, krak kidi jwenn yon salopri retirel sou twotwa a la, bon nou kouri pranl. Nou fè yon jan nou pranl. Hein? Nou pran krak kidi nou retirel sou twotwa a. E nou retirel bò Florence, pandan ke nou wè nèg la retirel sou twotwa a. Hein Men mezanmi Hein Gon moun ki di bann sou moun ti medam yo te di pou nou fè zen pou yo zen wè map fè la Bianca Ban m bloke ou pase je w poko klè Ou ap vin di medam yo te di si pou nou fè zen pou yo pou moun ki chita kap mache di Florence avèk Blonde Crèk se 2 bon zanmi an lanmerd pou nou Hein lanmerd pou nou Florence te fout di nou l bezwen zanmi Florence te di nou bel, nou pa wè Florence poste la manmanl afiche la manmanl li di w se manmanl ki zanmil, anvan kilè nap vin di oh euh 2 medam yo zanmi, se nou gen pou wont, m pa fout gen okenn wont poum wont, mwen menm m toujou di sa, jou m ta leve, mwen menm gwo madanm, jou m ta leve poum tande Florence rekonsilye a Blonde krèk bon mwen m pap sipòte Florence ankò, m pa di la pwal mouri pou sa, m pa dil pwal pèdi, li pwal pèdi stardom li pou sa non, pase m pa Bondye. Men sipòm nan li pap jwenn li ankò e se pa sèl mwen se pa sèl mwen Florence ap pèdi nasyon l lan se gwo madanm ki di l m pa di pou Florence pa rekonsilye a blond krèk li si l ta leve yon jou si maji blond krèk la ta rive sou li vre pase jan m wè blond krèk ap aji an e genlè manbo l yo poko ka touche Florence pase se pou sa l pran 2 manbo l met nan kan l lan yon sèl kou ou konprann pou yo fè maji pou li gratis. Men mwen map di w sa, jou mwen m ta leve sou Facebook la pou m tande Florence rekonsilye a Blondkrèk, mwen menm sipò m nan ap tou kanpe la, e se pa sèl mwen. L ap tou pèdi nasyon l, nasyon w wè l goumen pou l kreye a. Nasyon sa ou wè Florence goumen, batay, travay di pou l kreye a. E Florence travay di anpil pou l jwenn lanmou sa a, e pa yon lanmou li te jwenn fasil non papa. Ok? Ok? Se pa yon lanmou li te leve li te jwenn non. Florence travay trè di pou l jwenn lanmou pèp sa ke l jwenn jodi a. Ou panse Florence ta pwal leve pou l ap pwal rekonsilye a Blonde Krèk pou ki sa? Pou ki sa? Florence ap rekonsilye a Blonde Krèk lè l rive devan Jezi Kri. Ok? Talè, banm bloke yon lòt moun la. Talè, talè, talè. Ban m bloke l. Flo, m pa di Florence p ap rekonsilye avèk e, e, e, Blond Crête non devan Jezikri l ap fè sa. Se pa, e pa sou latè sa la a, nan tan kowona sa a. Non! Paske, Blond Crête pa gen anyen l pral ajoute pou Florence la non. Kote Florence rive an la a, kote Florence rive an la a, Blond Crête pa ka fè anyen pou Florence ankò non. Poukisa l ta bezwen al retounen nan sèk Blond Crête la? Lè pou blond krèk te ede florans ou konn sa blond krèk te fè ou konnen sa talè ou konnen kisa blond krèk te fè lè blond krèk te ka ede florans se level te level te di florans li pa bezwen nan konpayil ankò wi se level te level li te di florans Talè. Li te di Florence li pa li pa bezwen nan konpayi sirèt ankò. I pa t bezwen konnen si Florence ta pral ni pote ni trennen avèk konpayi an non. Nou bliye? Hein? Lè l te deside pou l te kite sirèt datcom, an palan de Blonde Craik, se kanpe l te kanpe l te di Florence m pa p nan konpayi ankò. E lè sa Florence te flate l, Florence te di m ap ba w tout sa w bezwen pou w rete nan konpayi an. Li te di non. Sa vle di li pa t care ke si Florence, si konpayi sa te tou fè fayit. Li pa t care. Hein? Li pa t care. Li te di Florence konsa ke m pa bezwen nan konpayi ankò. Egal pou kisa, a quoi ça sert pou Florence ta bezwen nan zanmitay avèk Blonde Krèk la kounye a? Poukisa sa, poukisa sa pou l fè a Blonde Krèk? Lè l te bezwen Blonde Krèk la, Blonde Krèk pa te care non. Hein? Blonde Krèk pa te care, okontrè se bezwen Blonde Krèk te bezwen kraze l. Egal pou ki rezon pou Florence ta leve la poul gon foli poul al nan rekonsilye a blond krèk for what? Hein? Talè banm bloke yon moun la talè Pou ki rezon Mwen menm mwen m di nou sa depi Florence ta leve kanpe poul di konsa lap fè lap rekonsilye a blond krèk lap pèdi nasyon l lan genlè l pwal fè yon lòt nasyon men se pa nasyon sa ki la jodi a la ok Ok Florence ap fè yon lot nasyon Ok se pa nasyon sa paske lap pèdi nasyon sa Nenpot jou Florence ta deside poul di lap rekonsilye a Blonde krèk lan mta swetel tou prepare tou poul fè yon lot nasyon se pa nasyon sa kanpe avèl la pou sa Shell Creole pran an menm si Shell Creole pa yon Flo Nation Shell Creole se yon fanmi liye pou Florence Ok pou sa Shell Creole pran la Pou sa moun pran la a? Pou sa moun pase la a? Ou panse Florence pral vin kanpe la a? Po, for what? Sa pou l fè? Florence gen 2 sè wi. Nou poko janm wè fanmi Florence yo. Florence chaje sè, li gen kouzin. Li chaje fanmi wi si l ta gen foli nan zanmitay. Lè fini l kanpe l di w se manman l ki zanmi l. Ok? Li di w se manman l, sa, nan pou ki rezon nou chita n ap mache di, oh, oh, medam yo se de zanmi. Depi kilè? Zanmi for what? Ki kote?

Hein? Poukisa pou l nan rekonsilye a blond krèk lan? Antouka pa vin fè m pèdi fil panse m tande. Mendel se yon moun nou menm tout vrè flonèchen yo pa sipòte Mendel. Tout vrè flonèchen yo ki kanpe a Florence menm lè se ta va yon gwoup de 500 moun, menm lè se ta va yon gwoup de 200 moun pa sipòte Mendel. Ok? Pase Mendel pa merite sipò nou. Mendel pa merite sipò nou wi lòt moun ki fanatik Florence bagay sa yo gen dwa al sipòte Mendel si yo vle men nou menm Flo Nation yo pa sipòte Mendel paske Mendel pa merite sipò nou paske nou nou fran anpil avèk Florence ok Mendel pa yon moun yon moun ou kapab fran avèk li kòm li pa ka fran avèk Florence nou pa sipoze fran avèk li tou. Nan! Pou mil dola mezanmi pou mil dola? Mendez ou bezwen mil dola ou te ka mande Flonechenn yo nou tap fè konplo nou ba oul wi. Nou tout ap mete 2 dola 3 dola nou met ansanm nou ba oul pou mil dola Hein pou mil dola Mendel Mezanmi Oh Flo nation pa nan koze sipote Mendel ok Flo nation pa nan koze sipote Mendel pase Mendel Mendel m pa di l pap sipote Florence non lap depanse kob fè seri de bagay men gen de lè moun ap fè sa se pou moun ka kwè nan li se pou Florence ka kwè nan li pou Florence kapab foure l nan bon jan komite katye Florence lan. Ok se pou sa mendel ap fel lap depanse lap vwayaje lap fe seri de bagay ok tale tale tale banm bloke yon moun la wi se pou sa mendel ap fel mwen se konya mwen sa mendel ap sipote florans lap depanse lajanl se pou li kapab jwenn konfyans florans a 100% Pou l kapab konnen tout sekrè k ap pase nan Flonechenn, gwo sekrè, gwo pwojè yo. Epi pou l al bay repòtaj lòt bò a. Mendel pa moun! Mendel pa moun! M ap mande nou sa Flonechenn yo. M pa di, fanatik yo se pa nou menm. Moun ki fanatik, ok, moun ki fanatik, moun ki konn pase yon lè konsa nou mèt al sipòte Mendel nou. Men, moun ki manm komite katye. Florence pa al depanse kob nou nan mendel pasel pa meritel. Mendel sanwont trop. Yo te konn di masisi sanwont mwen mte toujou panse mte toujou konnen masisi se bet ki sanwont wi. Mte toujou konnen banm bloke yon moun la pase pa gen moun kap vin fè reklam anba live mwen an la. Talè. Talè wi. Talè. M blokel. Wi. Tandem wi. Pa vin depoze flyers moun anba live mwen la silvouplè.